E zanmi Enoka Sèvis Plis yo, jodi a nou nan zòn Basen Ble, nan katriyèm seksyon, kote ke nou pral fè nou wè kote ki rele Basen Ble a. Se vre gen Basen Ble nan Jakmèl, men konsa tou nan katriyèm seksyon, nou gen zòn pa nou ki gen Basen Ble ladan. E Basen Ble sa, se yon dlo. e ki abitye fè pale de li nan katriyèm seksyon, kote ke ou gen dwa rete nan zòn nan, ou tande yon bri, e bri sa ou tande a, yo di ou sa se basen ble, la se basen ble ki tire, e byen, nan optik sa yo di a la nou nan zòn basen ble, pou nou montre ou kote ki basen ble a, e pou moun katriyèm seksyon ki ap swiv chanèl la, y ap gen tan wè nan ki zòn mwen ye la. Meni mezanmi sa se basen ble kote ke yo fè krison ladan li. Son zòn yo fè anpil krison e jan nou kapab wè a se yon basen ki ki tou ble. Tou ble nou wè nou wè li li gen yon bwa ki anba li. Mwen kwè ke nou kapab wè bwa sa. Bwa sa li gen yon pakèt istorisite daprè sa nou aprann e de basen ble. Se yon bwa ki la depi nan tan lontan. E yo toujou di ou dlo sa, anpil moun pè li. Li te gon sous la dan tou kote ke moun konn ap pran dlo pou benyen. Men kounye la jan ap gade la, ta sanble ke e moun pa vin pran dlo la dan ankò pa rapò avèk e. Jan ke nap gade la ki li kouvri avèk yon pakèt e bon m pa ka di se kreson paske m pa wè yo sanble a kreson men kanmenm li gen yon pakèt e pay e sou dlo a men jan nou kapab di a basen ble a e mwen menm ki tou prè dlo a la map gad la m wè bwa anba l bwa dlo sa gen anpil pwason tou gade gade pou nou wè yo toujou di basen ble gen yon bwa ki kwaze e o fon dlo sa. E map gade la m wè 2 bwa, 2 bwa ki anba dlo a. Ann gade pou nou wè, map fon zoom. Map fon zoom sou li. Map fon zoom sou li. Nou wè, nou wè kòmansman bwa, sa se rasin bwa. Gade pou nou wè, map fon zoom ankò, gade. La, nou wè bwa ki anba la. Nou wè yon premye bwa ki anba dlo a. E gade, gade toujou, si m ta fon ti avanse, kòm dlo a danje, E yo pale m pou li. Men mwen menm map fè video a. Yon ti jan pè rantre pi pre. Men kan menm gen 2 bwa map gad la. 2 bwa ki kwaze anba dlo a. E bon. Se pitit Bondye n ye n pa ka pè. Men gade. E nou e premye bwa. Men fon ta gade byen pou nou e refle. Refle a. Ok. Nou e refle. Ok. Nou e 2 bwa la. Gade byen nap we lot bwa a. ki anba dlo a. Nou wè yon premye, nou wè yon de ki kwaze. E dlo a tou ble. Nou wè? Lè yo rele basen ble a, se pa pou san rezon. Gade jan dlo a ble. E nou wè fongè a tou? Dlo a pwòp, li bèl. Ebyen, pa bliye w ap swiv chanèl NOK Service Plus ki la pou enfòme w de katriyèm seksyon de Miragwàn. E se yon bwa istorik. Li la lontan, depi m timoun m tande pale de basen ble. Byen gade n ap wè se de bwa ki kwaze ki anba dlo a. E sa se yon ti pitit ki vin pran yon ti dlo. E yo di dlo sa se yon dlo ki... Sa se moun ki konn dlo a ki ka vin ladan l wi daprè sa yo di m. An n gade. Ti pitit la ap pran ti dlo. Ti pitit sa w ap fè ak dlo sa pou yo bwè? Yo ka bwè l? Sous la toujou la? Ok, ok, men ou pa pè dlo a non? E m kon tande yo di ke dlo sa son dlo ki danje, eske se vre? Li danje vre? Men pou ki sa k fè ou pa pè l ou menm? Ou se moun dlo a? Ok, m dakò avè w, ou se moun dlo a. Mwen menm m pa ka fè l? Kote k tèt li a? Li pa la? Kote k tèt dlo a la? Si n ap pale de tèt dlo a. Yo di moun konn mouri nan dlo a tou. Se vre? Konbyen moun konsa ki mouri nan dlo a? Ou pa konn konbyen men ou aprann ke moun mouri ladan l. Sa se sou pwent bwa n ap gade ki nan mitan dlo a ou ye la. Dako, mèsi. Ok mezanmi se konsa n ap gade basen ble a. Nou tande ti entèvyou m ta fè a demwazèl la. On bèl dlo, se la k rele basen ble a. Pa bliye basen ble sitiye nan katriyèm seksyon de Miragwàn. Kòman w rele ti pitit? Nachka. Nachka, ok.